Alo bonswa lovely koman w ye Ok lovely mwen se JMS mwen travay pou radio impact FM mwen gon show kote m bay moun yo posibilite pou yo voye mesaj yon pou lot Jodi a lovely mwen gen yon moun ki voye yon mesaj pou ou Eske ou vle resevwa mesaj la? Hum ok. Ok li di e bonsoir mwen vle di a lovely e sispann banm problème paske m renmen l anpil m vle l nan vim mwen vle di a lovely sispann banm problème e m vle di lovely sispann banm problème paske m renmen l anpil mwen vle l nan vim lovely lè w tande yon mesaj konsa a kiyès moun ou panse
Ahh

Se sèl junior ou konnen nan non an?
Wi.
Ok, moun ki voye mesaj la pou ou Lovely li rele Diana, ou panse se menm junior ki gen ti non Diana? Ok. Wap ri men m pa kwè Diana ap kontan non paske ou di junior, ou panse se menm junior ki gen ti non Diana Lovely?
Bon, m panse nap kite sa la. Nap kite sa la?
Nap bay sa vag.
Enben ok. Ou pa gen anvi di Diana an retou? Map rele l. Wap rele l?
Wi.
Enben ok. Enben ok Lovely mèsi e pi bòn vi a 2 ak Junior pou m di oubyen pou Diana? A Diana. Nap kite sa la? Nap kite sa la.
Enben ok.
Mèsi anpil. Bòn sware Lovely. Love li kontan wi. Love li kontan ne pot jan sa pase. Ok, big up a Luxon Sevil. Jounalis serye. Bon, alo Junior? Euh, non.
Se Dana?
Oui. Oui, Dana, se ou ki sot voye mesaj la talè a pou demwazè la. Se Love li mwen kwe. Ya, ya.
Ou gen ti non Junior tou?

Sa vle di ke ou pat konnen Junior a te nan vil ditou, tap koze avèl oubyen te avèl e. Non, ditou pa, ditou pa. Non men, eske ou menm ou a demwazèl la lontan?
Se ka, wi, men sèten si m twouve l enpe retisant, se pou sa ki fè ke kòm si m te vle pase pa emisyon an pou m fè yon mesaj pase, ou konprann? Ok. Men, de la a di Junior, se kòm, antouka. M fremi franchman. Non men eske w pa panse ke Junio a kapab yon sòt de divèsyon si l pa si l pa asime relasyon an paske pa bliye ke ou menm ou gen dwa pa egzanp ase asime relasyon ase ouvert ou konnen ok ou renmen epi w la ou fè chwa w sa ka rive ke l pa li pa asime relasyon an ase pou li di se se ou an non epi l pran Junio kòm pretèks pa egzanp m pa konnen eske sa se poure. Men JMS Se pou ou pa ka asime yon relasyon pandan se tan map spend nan ou, nou sòti, nap vibe toutan, se kòm ou wè sa gen sans? Sa n'a pas de sens. Se pou sa ke m fini. Sa vle di si manzè, si m byen konprann sa vle di si manzè poko pa pare pou l asime relasyon an an piblik, li pa dwe ko pare pou l aksepte ke ti kòb ou depanse tou, ke An ef, Ti an efè, se sa, se sa, lojikman se sa. Ah wi, wi, wi, sa w di a fè sans. Paske, paske li pa ka, li pa ka, bous la pa ka ap vi, ap vide bagay li vire tounen epi li menm pou, pou, pou Wè, la, la al konplike. La al konplike. Antouka. Men èske w, èske w panse gen, gen posiblite pou, pou, pou rekonsidere sa avè l? Paske si w konn Junior a tou, m panse n ka poze pwoblèm nan pou konn sa k pase.
Bon bagay m bezwen rankontre avèk Junior Junior m Junior m konnen an si se ta li menm se kòm m pa menm bezwen rankont a misye menm pase yo bagay la ka myèl ou konprann Bon lè w di myèl nou se konnen pa se ben se pa vre ke m pral envesti nan nan yon nan yon fanm epi kòmsi pou non antouka JMS mèsi anpil emisyon w lan ap fè moun dekouvri vrèman vizaj tout moun ou konprann. Mèsi anpil pou emisyon lan epi se kòm map jere m pral jere m pral jere sa. Ok. An tou ka mèsi Dayana epi bòn vi a 2 avèk Lovely kanmèm. Oh non monchè Lovely pou di bòn vi a 2 a Junior. Non, sa pa ka kraze relasyon an. Ou, ou, ou, non sèlman ou envesti tan ou, santiman ou, enèji ou, emosyon ou e lajan ou. Donk ou pa, ou pa kraze yon relasyon konsa. Sa se sûr.